Men leta byen plase pou l kraze brize lè l vle enterè pi piti pou fè laboujwazi plezi.
Lè elit yon sosyete dezasosye l ak tout sa ki fonde sosyete a, pa gen okenn fason pou sosyete a benefisye absoliman anyen de elit sila. Okontrè, elit sa a, nan demach pou l asosye l ak lòt kilti etranje, ap sèvi kòm ajan etranje pou sosyete a k ap depann de kilti ak peyi elit la adopte a. Se anti-ayisyanis sa a ki bay koudeta 17 oktòb 1806 lan. Se li ki fè Petyon te pwopoze Lafrans pou l peye epi Bwaye asepte l. Malgre sa, gen yon pati nan elit la ki pa t dakò lè Ameriken anvayi peyi a an 1915. Men, an 1934, gen moun nan kominote siwo-libanè ki te siyen yon petisyon pou mande pou okipasyon an kontinye. Lè Yanki yo rive ale, okipasyon an pa janm fini vre, akoz tout alye yo genyen sou teren an. Kidonk, se okipasyon 28 jiyè 1915 lan k ap kontinye. Maryaj, antant ki fèt ant boujwazi milat la ak siwolibanè yo, rann klas boujwaz la pi antipatriyòt. Yo vin pi pa idantifye ak peyi a toujou. Enterè Washington, elit yo, gang yo vin fè yon sèl nan destriksyon peyi a paske yo tout ap benefisye paske zafè peyi a pa konsène yo. Byenveni nan Pawòl Bosal Aktyalite pou semèn k ap fini samdi 2 out 2025 lan.
Tanpri pa bliye like, pataje videyo nou yo, epi abone pou nou ka resevwa tout nouvo nimewo yo. Mèsi!
Si ta gen tan ak resous, fòk nou ta gade an detay dokiman rapòtè Nasyonzini an, avoka italyen Francesca Albanese mete deyò an. Dokiman sa a ka ouvè je tout moun ki ta gen dout sou kijan sipremasis blanch lan ak tout sistèm kapitalis la fonksyone. Pouvwa politik la mare sosis li avèk oligachi an ak boujwazi a pou fè sistèm lan mache pou yo. Ti gouvènman yo la prensipalman pou defann enterè gwo konpani yo. Dokiman sou jenosid nan koloni teritwa palestinyen yo ekspoze aklè wòl kapitalis mondyal la. Se yon voum konpayi miltinasyonal ki ede, fasilite, bay Izrayèl tout zouti li bezwen pou fè jenosid sa sou Palestinyen yo. Tout gwo konpani nou konnen yo jwe wòl yo on fason oubyen on lòt. Airbnb, Amazon, IBM, Caterpillar. Soti nan destriksyon teritwa Palestinyen yo rantre nan destriksyon Ayiti, se egzakteman menm sistèm nan. Nou dwe konprann n ap pale de menm sistèm kapitalis la kidonk se yon antant natirèl, se pa fòt on gouvènman, se pa paske se 9 moun sòt ki nan tèt peyi a. Nou konnen trè byen yo pa sòt. Okontrè, Yo deplwaye anpil riz pami tout moun nan tout kategori sosyal ki reve vin rich sou do leta, se yo menm ki reyisi. Yo batay pou yo antre nan moul la, pou yo jwe wòl yo ki se kolabore avèk pwoteje oligak yo, sou lobedyans Washington ak kapitalis mondyal la, pou defann enterè yo. Yo pa egare non. Lè lapolis nan peyi a di wol li se pwoteje ak sèvi a, se pa de popilasyon an an jeneral y ap pale. Se ki jan pou yo itilize tout mwayen posib pou pwoteje byen pwopriyetè privilejye yo, epi ba yo bon jan sekirite. Se kòtèj lapolis ak militè ki dèyè gwo potanta nan tèt leta yo, Gran nèg nan sektè ekonomik lan, gen tout yon latriye nèg ak zam pou pwoteje yo, biznis yo, avèk kay yo. Kidonk, li nòmal lè nou wè leta nan peyi kapitalis yo pa pran tan pou yo defann enterè gwo konpani transnasyonal yo. Se pwason kraze nan bouyon, pèsonn pa gen pou raple yo sa. Gouvènman ameriken an pat pran tan pou l sanksyone rapòtè Nasyonzini an paske li nonmen non tout gwo konpayi ki omwen konplis lè yo pa koupab de jenosid k ap fèt sou Palestinyen yo. Akote de pwoteksyon fizik yo, jan nou wè Leta parèt an degraba a, lè pou l ta ba popilasyon yon ti sèvis, li toujou jwenn mwayen pou l kreye yon kantite avantaj ak benefis pou sa nou rele sektè prive a, men ki ofon se biznis gran nèg yo. Biznis klas mwayèn lan, tankou, sektè enfòmèl la, ti machann yo, madan sara, ak tout rès nan nou k ap brase deyò an, pa ladan l. Pou plis detay, al tande Pawòl Bosyal Aktyalite 12 jiyè 2025 lan kote Gardy Thomas t ap bay detay sou mezi Ministè Ekonomik ak Finans yo. Jodi a, Egzanp n ap pran pou n ilistre konplisite Leta ak sektè prive an ak gang yo se transpòtasyon an. Nou gen plis pase 4 lane depi wout nasyonal yo bloke, nou pa sonje kilè te gen tantativ pou debloke yo, pou moun ak machandiz ka sikile nòmalman. Prezidan konsèy lan Edgar Leblanc te jete dlo nan Nasyonzini men sanble se pat pou pwoblèm ensekirite a te rezoud. Prezidan konsèy lan Leslie Voltaire te anonse li pral konbat ensekirite a. Aprè, li lage peyi a sou kont Notre Dame de Perpétuel Secours. Prezidan kounye an menm Fritz Jean Li menm li di, se kriminalite transnasyonal ki enterese l. Yon gwo mo li anplwaye pou l di nou debloke wout nasyonal yo pa pwoblèm pa l. E gen yon rimè ki vle fè kwè premye minis lan ak ap tann prezidan konsèy lan, Laurent Saint-Cyr, monte pou l rezoud pwoblèm ensekirite a. Leta mete ansanm ak gran nèg yo ak gang yo pou separe nouvo opòtinite biznis ensekirite a kreye nan sektè transpò a. Yo rive swa monopolize oswa kontwole mwayen transpò yo ak wout yo. pou nasyonal yo, atè pou bandi, anlè separe ant prive ak piblik. Lanmè sòti Pòtoprens pou rive Lewogàn, Miragwàn, sou kont Steve Caroli. Atè sou wout nasyonal nimewo 1 an, se diferon gwoup ki kolekte lajan sou wout la. Chofè yo konnen pou prepare anvlòp yo ki konsiy pou pasaje yo. Sou wout nasyonal nimewo 2 a, pou pase Matisan ak Kafou, tout règleman klè. Peye epi pase. Kriminèl yo ranplase Leta e Leta pa gen okenn pwoblèm ak sa. Pou anlè, Sunrise kontwole tout vòl pou gran piblik la. Plizyè konpani bay sèvis elikoptè. Pou moun ki gen mwayen ak kontak e ki pa vle al nan bourara Sunrise pou ti vòl lokal. Sunrise sèl wa nan syèl peyi a depi yo fin fèmen ayewopò entènasyonal Pòtoprens lan. Li anpeche kon petisyon, Leta nan pòch li ak yon garanti 11 milyon dola chak twa mwa pou si ta gen nenpòt ki pwoblèm, envante ouswa reyèl. Li mete pri l vle sou tikè yo, li bay sèvis li vle sou papye, Leta gen yon frè sou chak grenn tikè. Biznis elikoptè a li menm, li divize an twa kategori, gen youn pou patikilye peye, yon lòt kategori pou ONG, yon twazyèm pou ofisyèl gouvènman an ak ti zanmi yo. Kòm se Cherif Akdala ki te toujou ap lwe gouvènman elikoptè, nou pa konnen si se li menm ki kontinye ap fè milyon avèk gouvènman an. Pou lanmè a menm, se Kawoli ki gen bato pou eskive Matisan ak Kafou. pou pote machin ak kamyon machandiz, ki peye ant 500 a 2000 dola vèt. Men, nou dwe raple 3 bagay. Si w se yon ti komèsan ki pap peye, ki pap ka peye, minimòm 500 dola bato a, W ap reziyen w pase Matisan ak Kafou pou w peye gang kriminèl yo ki ranplase Leta a. 2, Pou moun ki pral mete machandiz ak kamyon sou bato yo, fòk ou jwenn yon mwayen rive nan dwàn nan. E piske se sèl mwayen pou w rive se pase atravè zòn kriminèl yo degèpi anba lavil la, ou pral peye yon cha lapolis 10 mil goud pou l akonpanye w. Nou pa konnen ki antant ki fèt ant cha yo ak gang kriminèl yo, men se konsa pi fò moun rive ak kamyon machandiz yo anba. Nou dwe sonje dwàn lan tankou bank santral nan mitan teritwa gouvènman livre yo. Kidonk, gen yon antant ki fèt ant biznis bato a, lapolis ak gang yo pou anbakeman yo fèt san pwoblèm. Aprè tout koze dwòl sa yo, se lè sa a ou pral peye frè ki ant 500 a 2 mil dola ameriken tou depan de ki machandiz w ap pote nan Sid la ak ki kote w ap debake si se Lewogàn oswa Miragwàn. Gwo bato yo fè plizyè vwayaj chak jou ak machin plis kamyon machandiz. Moun pran woulib depi w ka jwenn on kote pou w akokiye kò w. Mezi lajan w, mezi relasyon w, mezi ris ou ka pran. Si w pa gen lajan, ou pa gen relasyon, demele w kontinye kouri de katye an katye jiskaske kriminèl sènen w. oswa anpe. Dandi antre nan brigad pou al konstwi rezistans lan. Lajan an fèt nenpòt ki jan. Se yon destriksyon planifye. Politisyen.
Ak oligak finanse kriminèl yo, Leta ap livre teritwa bay kriminèl yo, epi Washington ki te federe yo ap pwoteje yo. Pèsòn pa ka kalkile ki kantite lajan k ap fèt nan dezòd k ap touye nou yo. Si se pou pwofitè sa yo, peyi an mèt rete menm jan an oswa vin pi mal. Yo deja pa konsidere nou kòm moun. Nou panse yo pral gen pitye pou nou? Sa a, se jis yon etap nan transpòtasyon machandiz enpòte yo. Nou pa konnen kòman yo rive nan makèt Dèlma ak Petyonvil. Sèl sa nou konnen, yo rive. Antant ant tout sektè sa yo k ap kontwole sikilasyon machandiz nan peyi a montre yon lòt fwa nati sistèm lan. Nan peyi k ap fonksyone antant yo legal, nan ka pa Ayiti a, oblije gen yon magouy ki fèt pou benefisye gang kriminèl yo. Lè nou rive nan yon kafou konsa, nou dwe klè, òganizasyon peyizan, pwogresis, revolisyonè, sendika yo, brigad yo, elatriye, oblije kominike antre yo pou konstwi rezistans lan ak objektif final la, pran pouvwa a pou chanje nati Leta sa a.